an vi de kache lidantite dè zotè zentèlektyèl de moun ki te finanse krim nan. E nou kapab bliye, fò mwen raple nou ke, nou pèmèt mwen raple nou ke, depi le 14 jiyè 2021, gen Noticias Caracol ki soti yon atik ki fè repòtaj, ki di ke moun ki mèt asasina se ansyen premye minis Claude Joseph, m pa konn si n sonje sa, li te notisyas Caracol. Genyen New York Times, apre New York Times nou gen CNN, nou gen Washington Post e Miami Herald. Ki voye nou sou plizyè lòt pis, pa egzanp, la fameuse Maria Abib, ki t ap travay pou New York Times, te di ke Kolonbyen yo se afè dwòg yo te vin regle, se te yon list ki gon sèl moun ke Jovenel Moïse ta pral voye bay Digne, ebyen nèg yo deplase. Yo fè tout operasyon sa pou vin pran yon lis ki gen yon sèl moun. M pa konn si yon lis kapab gen yon sèl moun. Brèf, e il a fallu dè mwa de echanj pa egzanp ant mwen menm avèk New York Times e pou m te montre yo ke sa ap di a, m pa di l manti, men l pa gen okenn sans, li pa gen okenn fondman. Pa egzanp, Miami Herald te di ke se yon pakèt milyon dola. ki te gen yon kalanèg moun blan ki te gen yon pakèt lajan, ebyen, ni ann Ayiti, ni Ozetazini, ankèt la ta di pis ke yo adopte a, se yon gwoup moun ki te vin fè yon koudeta, yo asasinen Jovenel, nou vle pale de Sanon e konsò.

Cette campagne ou cette opération Bolivie continue. Sa vle di ke il s'agit de l'assassinat d'un chef d'Etat. Pou mwen ki te gen yon pakèt enmi. Sa m ap di yo la, nèg ki te finanse krim nan, nèg ki te kòmandite krim nan yo, sèvo a, y ap swiv nou la. E y ap fè tout sa k posib pou yo pa janm ka rive vè li. E malerezman! Malerezman, ke sa m wè k ap dewoule Miyami an, m p ap di pou wè tout moun ke se maskarad, se komedi, men li pa ale nan direksyon pou fè nou konnen kiyès moun ki se otè entelektyèl, kiyès moun ki se sèvo kriminèl. Sa vin fè ke nou genyen de a twa regrè ke nou ap eksprime rapidman. Premye regrè a, se

Ou se Martin Manuel Ou se Manuel Patin Ou se Manuel Patin Misye di ke tout moun konnen gen 20 milyon dola ameriken ki te pase nan sistèm bankè Repiblik Dominikèn nan pou vin asasine Jovenel Moise e pa gen anyen ki fèt pou sa. E anndan emisyon sa a, misye te lanse yon apèl dabò a la

E nou menm, an dat du 5 avril, non sèlman nou te avize les autorités haïtiennes, nou te avize tou madam Myriam Herman Brito, ki se sa ki rele procureur général Santo Domingo pou nou te di l al fè ankèt sou deklarasyon sa yo. Ni otorite ayisyèn yo, E menm pa konnen si yo fèl menm la famiy de Jovenel Moïse pa konnen si yo te swiv sa si yo te ale nan direksyon sa pou ale konnen efektivman sa ki te pase kijan lajan sa yo te antre si yo te antre vre si bagay sa te egziste. Se de menm. Nou di nou regrèt ke teritwa Kolonbi pa egzanp, nou pa konn kisa ki fèt kòman kè Repiblik Dominikèn, kiyès menm ki te resevwa moun yo, e ki ki tout bagay ki te fèt, tout lòt teritwa e Ozetazini gon yon mouvman k fèt atravè pwosè sa, men e veritableman kijan teritwa sa yo te itilize. Dezyèm regrè a nou gen an se laklas politik ayisyèn. Klas politik ayisyèn antre nou. Jovenel Moïse m te gen dwa nan opozisyon avè l. Men se yon prezidan ayisyen. E te menm konpòteman sa m te denonse aprè 2004. Blan vini la, yo pran Jean Bertrand Aristide, ansyen prezidan, y al avè l. Opozisyon, moun ki te nan opozisyon avè l yo kontan. E men yo pa wè laktivite di peyi. Yo pa wè. e stabilite peyi a, yo pa wè byen peyi a, se te pouvwa a tou pri, se te pa sa yo t ap denonse yo. E de mèm, klas politik sa a k ap denonse Jovenel, ki te mobilize tout sa yo te genyen, men omwen, yo ta kapab di, yo fè fwon komen pou jistis fèt.

Se menm yon ak de gè. Lè w atake prezidan yon peyi li wè sa k ap pase an Iran, an asasine le guide supreme. Ou wè tout moun ki te anfas li, yo met sa dèyè. Men se la dignite di peyi avan tou. Men moun k ap dirije yo depi sou Ariel Henry jiska prezan, menm leson yo pa pran pou yo pote yo pati sivil nan pwosè a Ozetazini, o non de la dignite di peyi. Sou reyalite peyi a ki te. chifonnen, ki te pyetinen, yo pa wè bagay sa, yo pa wè depasman sa. E se pa sèlman a se nivo gen absans de leta isi, menm osen menm de leta, m pa mande pou ta gen, bon, pou ta fè moun yo anyen, pase nou wè moun ki te la a, ki te dan lè pli wot sfè de leta ayisyen, pase il fo le raple, krim sa pa tap kapab fèt san la konplisite dè pli wot sfè de leta ayisyen, nan lapolis. Ekzekitif, jidisyè, tout te gen moun ki te anfas Jovenel. M pa di kiyès ki te ladan l, se pa sa n ap di. Men, se pwosè de la sosyete ayisyèn e de leta ayisyen ki te anfas Jovenel Moïse. Mentenan, li te swete, pa egzanp, yon ankèt administrativ te fèt o nivo de lapolis, o nivo de sèvis entelijans ki te nan peyi a pou n konnen ki jan bagay sa a te fè fèt. M pa di pou manyen pyès moun non, omwen pou sa pa refèt ankò. Pase, nan ki peyi sou latè yon krim konsa ta fèt nan yon sistèm pou yo pa ta al chèche konnen ki jan l te fèk fèt, ki sa pou yo fè pou l pa fèt ankò? Lè yon pakèt moun ki te gen dè pozisyon ki ta dwe lejou menm. ap reponn kesyon, se pwomosyon yo jwenn, se rekonpans ke yo jwenn. Pandan vou save ke dan lavi, menm lè gen regrè gen espwa. Espwa ke n genyen, se ke sa k ap fèt Ozetazini an, kèlkeswa jan l fèt, nou pa genyen pou n di, Jovenel pa t prezidan Ozetazini. Kite prezidan ayiti veye. Epi si nou gon verite pou nou jwenn se nou menm pou nou degaje nou pou nou jwenn verite a la sou les auteurs intellectuels sou sèvo ki te finanse krim nan. Donk nou ta gen espwa jan arè kou dapèl la te mande l an novanm 2023 pou yo ale fè ankèt nan lòt peyi pou yo fè apèl a la a lantrèd jidisyè entènasyonal pou yo ale chèche kote finansman yo soti, nou ta swete ke sa rive fèt. E n ap fini pou nou reyitere sou pwen sa a pozisyon pa nou. Notre position dès le début, c'est que tout Pist yo, tout opsyon yo dwe sou tab la. Dwe fè objè de ankèt la. Sètadi, kote dosye machann dwòg e afè dwòg yo t ap regle, m ta renmen sa eklèsi pa lajistis. Ke se lajan yo te vin chèche kay Jovenel, m ta renmen sa eklèsi pa lajistis. Ke se moun nan sektè prive ki te gen pwoblèm avèk Jovenel pou kouran, pou ladwàn, fòk sa ta eklèsi. Ke se moun nan klas politik la. Tout lè pist yo kapab sou tab la. Dezyèm bagay la, lè teritwa etranje, wòl ke kominote entènasyonal la te jwe pa egzanp, poukisa yo te gen plan pou asasine Jovenel depi lè l soti an Turquie, yo pa fè l ankò? Sa Jovenel t al fè an Turquie alòske nou pa gen okenn Istwa veritableman avèk la Turki pou Jovenel yon prezidan peyi a deplase al fè yon vwayaj an Turki alòke li te dwa voye minis afè etranjè li se te bagay pou n ta chèche konnen poukisa asasina sa a vini kèlke jou aprè Jovenel asepte gen relasyon diplomatik avèk la Russie se de eleman ankò ki kapab antre ou ta dwe antre e fè pati de ankèt la e lòt. Pozisyon ke nou genyen, ke m toujou ap reitere, se ke fòk sèt kanpay de divèsyon, nou konn kote l soti. Ki yès ki gen enterè pou ke m fin fèt, apre sa, pou gwo atik ap ekri nan jounal, adwat agoch, pou konnen, pou voye l adwat, pou voye l. Gon bagay ki rive lè moun ap tande bagay pwosè sa gen dwa mande èske yo pat nan asasina tou gen dwa mande èske yo pat pase li adwat li agòch li nan mitan lè donk li pa nòmal mennan sa n rele operasyon bolivi e sa n rele mwen menm mwen rele se l asasina pèmanan de Jovenel Moïse la volonte de kache lidantite de moun ki fè krim nan de sèvo krim nan. Jan pwosè a fèt ozetazini an li sanble kòmsi li ta dwe son kadav. gate ke yo bezwen debarase yo de li. E nou wè ke administrasyon amerikèn nan genyen le sousi pou li montre ke li pa gen anyen pou l wè nan bagay sa a, e li vle montre ke pa gen okenn patisipasyon ofisyèl dèzetazini, e sa k fè dayè yo pran ak kè, yo te gen dwa pa t fè okenn aksyon. Paske aksyon ke yo fè lè yo kòmanse arete moun, yo pran pa lasosyete. Lajistis amerikèn te gentan pa t di anyen. E plent yo di ke yo te on vèy, yo te devwale kont yon ansanm de moun ke yo te genlè fin arete yo, yo te gentan pa t fè l, yo pa t oblije, men yo gen obligasyon moral pou yo montre ke yo pa nan kit. Si se sèvo, sèvo a ta vle di kisa? konsevwa tout bagay, e nan krim sa n ap pale a, pou mobilize yon ventèn moun, pou l fè plizyè tan ann Ayiti, pou l jwenn finansman pou kenbe yo, pou l kapab netralize tout sistèm sekirite peyi a, menm lè nou konn peyi a fèb, men bon bagay gen yon sistèm sekirite kanmenm, e pou di m sèl Badio kapab fè l, e m panse ke se chèche y ap chèche yon tèt, paske nou nan objektif. Operasyon Bolivi genyen, ou byen sa m rele operasyon divèsyon an genyen, ou byen asasina pèmanan Jovenel la genyen, se chèche yon figi ki sifizamman enpòtan pou nou di nou pa pral pi lwen ankò pou nou satisfè. Nou pa bezwen al pi lwen. Badi ni mwen menm ni ou menm nou pa gen figi sa. Donk si ta jwenn yon moun ki sifizamman enpòtan politikman, ekonomikman, sosyalman, pou ta di bon, si nou rive la, dwa yo te al chèche pi lwen, donk moun ki te gen enterè veritableman nan peyi yo, yo mèt dòmi anpè, alò ke Jovenel se repose en paix.